Wi, so kanmenm nan tout relasyon dèfwa toujou konn gen dispit. Ok apre 3 zan kilè lide pran kouto a bal kout kouto yo moute nan tèt ou?
Se pa yon lide ki moute nan tèt mwen, se legliz mwen te ye, m t al nan mès minwi epi yon li te sòti epi li rele m nan telefòn li di m desann vin kote l, kounye a mande m kote m ye, kounye a mwen m di m legliz, li mande m kòman sa mwen legliz nan, m di ke m legliz.

Konn al di lap sòti ak yon patenè. Konn amde di etan done ke wap sòti mwenm depi yon bagay poum te diw mawondi mtap pran 31 oubyen premye janvye ok konn a men bagay kem ap dil lan mjus mjus dil li konsa konsa li pat vrè konn amdi kòm mwen wè wap sòti mwen map eseye branch yon lòt kote paske mwen relasyon vrèman paka mache poum wè si map gon lòt moun nan vim epi li di an esòdi esòdi ou gentan gen lòt moun mdi epa sa epi frap li rakòche nan vizaj mwen.

Operasyon ke lapolis te mennen le 2 janvye 2021, operasyon sa a te genyen plizyè inite lapolis ladan li, don, swat, Bri, Boyd, Simo, Udmo, egaman komisarya Kwadèboukè, e ki te an sipò avèk otorite legal ki nan zòn Kwadèboukè a. An total, genyen 4 pistolè ki sezi, don yon pistolè de kalib 9 limèt pou lapolis nasyonal. Pistolè sa a, se pou youn nan polisye ke yo te atake nan zòn Mòn Kabrit. e se pistolè sa ke nou jwenn nan men mesye sa yo. Yon fizi daso AR 15, 2 zam fabrike. Genyen 87 batch ki gen ekrito FADH e n ap di, tout batch sa yo ke nou rekipere yo, dcpj pral lage avi de rechèch dèyè tout moun sa yo. Genyen tou 28 telefòn, 4 ensiy bsap, 2 veyikil konfiske, an total 8 arestasyon lò de operasyon sa a, malerezman te genyen 3 moun ki te blese mòtèlman. Moun ki arete yo se Delius Joseph, 57 an, misye te sou-lyetnan nan lame Dayiti e egalman resòtisan

Philémon Derice, 44 an. N ap note konsènan Délius Joseph, jan n sot di an, misye resòtisan ameriken, orijin ayisyèn, misye te ap viv Boston, misye antre, li pase pa Sendomeng, li vin Ayiti le 30 desanm 2020 e se sou demand. Kòlèg li nan lame, Audelens Belizaire ki te voye chache l pou an ranfò egalman pou ke l kapab finanse mouvman an. E misye bay tèt li non Chèf Revolisyonè e Liberasyon Ayiti. Pou le moman, yo kontinye ap kwizine mesye sa o nivo de la dcpj e se sèten genyen lòt konsiderasyon ke nou pral fè konsènan dosye sa a. Asavoir, sa ki te pratikman atire atansyon tout moun sou rezo yo, premye janvye, vrèman movèz nouvèl kote ke genyen yon jèn, Cherlie Monfort, 20 tan sèlman, ki pèdi lavi li le premye janvye 2021 e se mennaj li ki asasine l ak plis pase 25 kout kouto. Aktyèlman otè la li nan dcpj e popilasyon ap wè misye ki rele Zenden Anderson Cheristal e se papa li ki kondwi li nan dcpj e lè misye fin poze aksyon sa a misye kouri l al kache Clercine. Se yon asasina, yon krim san parèy e. Si nou ap gade video kote ke yo kò Sherley an son bagay ki orib se benyen an san de la tèt o pye li pran kout kouto tout kote nan kò l nan sen l nan pati li nan janm ni nan tèt li genyen tou Metellus Fregens ke arete nan Monben Kwochi pou asasina tou ke l fè sou mennaj li. epi li antere l. Le 10 novanm 2020 sa te fèt nan senkyèm seksyon gran fò Fò Jak e se meri Kenskòf la apre 17 jou ki dekouvri kadav lan e on pati nan kò l bèt te kòmanse devore e misye li menm asavò Mitelus t al kache nan zòn Monben Kwochi pou le moman e popilasyon an ap wè vizaj jenòm sa Mitelus. Direksyon Santral Polis Jidisyè arete le 23 desanm 2020 nan Riyèl Vag, Patrick Junior Milcent. Enfraksyon repwoche, Uzurpation de titre. Mòd operatwa misye, li kreye yon kont Whatsapp sou 31 20 81 25 sou yon non yon ekonomis de la plas ki viktim de li e li ap mande lajan e l kreye òganizasyon tou e l fè moun yo kwè ke se òganizasyon sa la pou ede moun epi gen se kòb ke l ap fè e gen plizyè moun ki viktim de li don don ekonomis de laplace sa ke nou pale a. Dcpj resevwa plizyè plent vrèman pli de 2000 plent pou ane 2020 an de moun ki y ape rele yo sou telefòn fè menas sou yo di yo ke yo peye yo pou yo tiye yo e yo di moun nan nou wè w jèn, nou wè w bèl, vo mye ke ou ba yon ti kòb, voye l sou moncash e pou nou kapab pa fè sa yo voye n fè a. Alò, mesye sa yo sa yo fè? Yo antre sou moncash lan, yo fè etwal 202 dyèz, epi yo swiv e pwosedi pwosedi yo lan, epi yo voye yon nimewo telefòn, Epi yo di men monte ap voye epi rapidman si w te sou moncash non w monte epi pap yo pran non an epi yo pran telefòn nan e sak fè lè yo rele w yo di w rele entèl rapidman w panike e nou konprann sa epi rapidman ou kapab voye yon kòb kounye a ou gen yon lòt mòd operatwa mòd operatwa ou genyen kounye a se pase devan biznis moun epi ekri yon nimewo nan yon ti katon yo lage devan pòt lan epi. Apre yo fè w konnen ke yo peye yo pou yo asasine w, alò yo pa vle asasine w, voye kòb sou nimewo sa a ke yo kite sou kat la. Se de dosye ke n ap trete o nivo de la dcpj e gen moun ki tèlman panike ki menm kouri kite peyi a lè bagay sa yo rive e nou konnen te gen anpil plent o nivo radyo kote ke moun yo t ap plenyen de sa.